Wi Oh pale Fem tou sa Bon m di w bagay Anh vwazen an Bliye bagay sa non Kile vwazen sa Kilè vwazen sa vini Bon an palan de sa Gade ou konnen Moun sa yo le dimanch ou konnen depi moun sa yo pa gen jezi nan lavi yo Se boyal boyal nan bal ou konnen bagay la pitit Hey Ebyen Ah bon wi ou vreman vre jodia se premye fwa premye fwa depi m anfème kay nonm vwazen sa la pou m pral legliz la oubyen pou m ap soti pou misye pa foure bouch li anba kay moun non mezanmi wi m pa wè l non sa son mirak bon sa gade sa son mirak Bondye fè wi hehe.

Madanm nan pase tout tan l pou l ap bouyi ze. Yo gen rezon di yon moun gen senk dwèt, men tout pa gen menm longè. Letènèl dèzame sèlman ki ka di yon mo pou la Bèlona. San kwa, madanm sa a, sèvant sa a, li pap janm chanje.

Yeah man Monchè se kounya m apèn ap rantre nan kay la la men Ah gason euh nèg fatige Men m gon aktivite pou m ale kanmenm wi plus tard Men kou m rive lakay la aswè a la man euh m gon bagay ke m pral fè M gen 2 medam mwen lwe yon chanm kay la m Ou konnen monchè medam yo refize peye De tout fason mwen rive la m pral antre N ap repale ok N ap pale dakò.

Oh vwazen oh Bondye beni w vwazen kòman w ye?
Merci beaucoup Bien bonsoir Bonsoir vwazen antre nou vwazen Oui merci beaucoup.
Chita non vwazen Ah merci beaucoup men m pap ka chita non paske m vrèman prese la Se rezon ki mennen m isi a la se pa lòt bagay se kòb kay la m vin chèche. Eske w pare pou mwen? Oh vwazen!
Map mande w yon lòt sèvis ankò silvouplè. M poko pare non vwazen. Ou konnen koz moman kowona m pa travay. Se sak koz ki fè m pa gen lajan non vwazen. Sa vle di si m byen konprann 3 mwa kay ke w dwe m nan e jodi a la ou pa gen kòb la pou ban mwen? M pa gen non vwazen.
Sensèman m pap soti la san kòb kay la.

Banm rele la belle Luna petet li ka gen yon ti kob la pou sa se yo menm ki konnen. Ok. La belle Luna! La belle Luna! Map vini sister!
Oh oh sa li ye la? 3 mwa wi. Se pa yon mwa non. La belle Luna! Men vwazen ki gen dèyè lajan kay li la wi. Bondye beniw vwazen.
Oh Ou menm menm
Ou menm menm ki gen gwosè pawòl sa nan bouch ou Tande non Pawòl sa se pawòl moun ki gen sentespri nan lavi yo Se pawòl moun ki gen lanmou di pwochen Se pa pawòl moun kap fè kap kap kap mache fè zen maten midi swa non Antouka kite m diw M pa vini pou tout pawòl sa yo Se kob kay mwen m vin chèche la silvouplè banm kob la pou m ale. Fraze, Jan siste a sot pale avè w la m tap tande li di w konsa nou pa gen kob la pou kounya la wi. Ebyen se yon ti 3 mwa kay nou dwe ou konprann e nap peye w kob kay la. Bon pran ti pasyans lè w retounen wap jwenn kob la. Yon ti 3 mwa kay? Wi.
Mpa menm kwè w la. E mwen menm kisa map di avèk mòtgage la?
Antouka, kisa w vle fè? Bon, pa gen pwoblèm. Sa m vle fè se ke m ap rele bakòp pou vin mete nan men l. Bèbèlouna!
Vwazen, vwazen! O! Bèbèlouna, men m tande pòt la frape deyò a wi. Al gade kiyès sa mwen deyò a, tanpri. A!
Vwazen, jan w di la, pran pasyans pou sa. Ou kwè moun yo la, mezanmi?
Vwazen fèmen pòt la. O! Yo la, yo la. Bon!
Sistè!
Bondje beni w! Kòman w ye?

Ki misyon w jodi an? Di m non. M nan priyè w ye?
Wi.
Di m ki misyon w? Hum. Ki jan de priyè w fè? Ki jan de Bondye w ap rele andedan w la? Fon ti tann mwen. Kite m di w yon bagay.
Vwazen, fon ti. Se pa de mwa non. Se twa mwa kay nou dou m la wi. Mwen konnen vwazen. M oblije gen ti pasyans nan pou nou. Paske ou wè kòman bagay yo ye vwazen. Eskize wi vwazen. Men la bèl Luna ale pa janm tounen. Fon ti tann mwen. Ah sa se nou menm.
Wi frè pam. Frè Daniel. Ki misyon isi an la? Hein? Sister se panse map pran savon depi avan yom wè mpa wè nou ni jodia mwen la mwen off mdi banm pase vizite nou la pou nou konsa pou nou dyaloge ansanm. Eh anh sister eh anh yon moun kap mandew enfòmasyon la wi sister.

Lave lounè sa pa tèt ou menm, gade li. Mwen reyèlman sezi wi, m just mande l pou li di m ou pa la wi. Oh!
La belle Luna, ou menm ki gen tout pa sa anba pye w? Pou frè Daniel vin la mande w ki moun li ye, ou di m ou son moun k ap mande w yon enfòmasyon. E poutan frè Daniel vin la, ah la belle Luna, si yo te di m mwen pa t ap kwè.

M tande Hum! Kè l ap fè l mal, li sezi, Dinalo pral bay l dlo. Piga frè a gwo predikatè oubyen gwo dyak jan Jan Lang di a. Piga frè Daniel se yon je l gen pou siste a non. Ah, m ap swiv. Ok. Hum!
Frè Daniel, kòman w ye? Kòman w ye? Nou byen gras a Dye siste.
Si ou menm?

Medam yo di yo do 3 mwa kay epi yo di w pran yon ti pasyans pou yo, ou di w ap rele bakòp pou yo, poukisa? Poukisa?
Rezon an paske yo de 3 mwa kay epi bank lan m gen mòtgej pou m peye, èske w konprann? M konprann. M oblije vin pran kòb la. Se kòb la m vin pran la e si yo pa bay li, m ap rele bakòp pou vin mete yo deyò. Poko poko poko fè Jerry love. Ayisyen

Men, fèt atansyon. Lòt mwa a, sa pap rive ankò. Sa pap rive vwazen.
Sa pap rive ankò. Sitou pou ou la bèl. Ou di w se kretyèn. Ou di w se levanjil. Avan ti krik ti kak, kach! Sentespri monte. Lè longè wòm ou, wap kraponnen moun. Many, many. Hein?
Hum.
Ou di w se levanjil, ou di w se kretyèn. M te di sa. M pa wè kote sa ye.
M konnen w pa renmen m. Se pandan frè a sot ap pale sa la a, m sonje sa, non sa se tankou bale lakay ou.
Hey! Papa Bondye. W ap al legliz, telefòn ou nan zòrèy ou, w ap bwe rezen. Lè w ap retounen ankò malgre w fin preche levanjil, antèn nan monte pi wo, Wap drese zen. Kèt. Bon banm di yon bagay byen. Ou kwè w menm sonje nan ki pasaj e ki tit mesaj yo te preche jodia? Sa grav anpil wi. Antouka, yon bon konsèy pou ou. Wè si w kote w reve pou w ale a, pou w al nan syèl.

Mèsi anpil frè Daniel. Mèsi pou kisa si se tout glwa pou Bondye. Gade tout sa w sot fè ou peye kay la pou nou lè fini ou ban m lajan ankò frè Daniel pou m al fè makèt frè Daniel pou m pa di w mèsi toujou Daniel. Paske se ou pap travay se sa la bib di ede fò la ede sè w la lè li la li bezwen pran sa pou nou fon ti makèt konsa nou ou konprann. Mèsi anpil frè Daniel fon ti chita nan. Chita sister Hoo jan lapèlina sot levem anlè la hein jan sot pale avèm la kounya ou vle pou m goule bouch nou ankò. Frè Daniel
pou sa w sot fè m wè la m pa rete k wè poutèt la bèl Luna pou w pa ka chita lakay mwen. Kòm se ou menm ki di m chita m ap chita men pou sa labelina sot fè la se te pou li m pa tap chita non.
Zanmi frè Daniel humm pitit. Ou wè kantè monte m sot pran la? Zanmi frè Daniel? Mezanmi ti sèm sezi wi.
Bon ok m ta dwe ap di paket moun mèsi, mèsi frè Daniel, mèsi lòt bon. Sa m sot di w talè a? Poukisa tout mèsi sa yo? E sa m sot di w la devan vwazen an la? Poukisa tout mèsi sa yo la? Si frè Daniel peye w yon ti grenn dola, bagay li rale ap fè show off, li peye.

Men ma met bel mantim sou mwen konsa hein bel mantim sou mwen konsa gade gade rob mwen byen bel hein pou wè kounya pou ma fon jèn epi pou gade hein banm mete sa la non poum ka pale pi byen banm met fann lan la pou ta gadem janm ye la hein pou ta wè kounya ou vin fon jèn pou wè moun yo vin gate jèn nou vwazen an se youn frè Daniel son dezyèm epi kounya wap di vin mande padon sak pase la menm se Bondye ki desann ki sot nan syèl la la pou vin mande padon an kijan padon an menm la.
Oh! Hey! Gad yon bèl aparans mesye! Oh!
Ou vrèman bèl aparans lan wi!
M son bèl aparans?
M te, m te deja konn sa, se pou moun yo ta pran. M konn sa wi. M te deja konn sa. Mezanmi Fè Daniel! Hum! Sezi m sezi nan sistèm. Fè Daniel!
Si w pa ede m priye pou sè sa, kondi moun yo. Bon se se sè se sè sa kap fè tèt mwen pati la belle Luna la belle Luna la belle Luna vle fè tèt mwen pati m pa konn sam dwe fè pou la belle Luna. M pral di pastè a pou nou pou nou kenbe siste a nan lapriyè nou pral priye pou siste a paske si ou ka wè li gon movèz espri sou li non yeah li gon movèz espri sou li yeah m pral pale avèk pastè a pou pastè a priye pou li paske paske jan siste a aji la M pa ta panse yon bagay konsa zanmi. E sa k fè nou konsa? Bèl aparans, lè w wè moun nan, lè w wè moun nan gon bèl rad sou li, lè w wè moun nan gon bon konpòtman pou menm, pou menm ou konnen lè w gade moun nan vizaj w ap konnen son moun li ye. Epi se son dyab an pèsòn li ye. Zanmi, kisa? Son dyab an pèsòn li ye.
Alò di ou vle di mwen m se menm dyab la? Ou, kounya w ap di m se, m se dyab an pèsòn, la vre? Mesi seluna.
Ou la ou pa janm konn gade kò nan glas pou wè ou menm kite la ye a se pa yon moun ki la jodi a. Banm di w bagay Wi se la belle Luna Menm la belle Luna M toujou mete wè m toujou mete m byen Nòmal m mal adore Bondye Jan w di konsa m son dyab an pèsòn nan Pa panse m di w sa deja Pou ti grenn dola sa ou sot rale ou sot peye kay la la Pa panse wap gen dwa sa yo la. M pap baw dwa sa non. Ou pap gen dwa anndan kay sa la. M regrèt sa pou ou. Dada luna. An touka mwen m pa gen tan pou sa. Degaje w avèk avèk Jack ou Daniel kap vin pase lòd. Ti grenn dola la ka fèm egare.
Djoune menm bagay yo menm bagay yo sou entènèt sa yo oh bon pou janm okipe sou telefòn sa la la bèl Louna ap relem ekwèl te di gen jèn lakay li lap relem vè 4 ou gen la imèl ki tonbe sou telefòn mwen map pranl m voye lal pou janm okipe la nan ti zen sou entènèt la kounya la lòt la ap rele relem.
Na not. Trapel la na not. Waw. Gade problem mesye.
E apa lap ensiste toujou genlè genlè gon zen k pete nan jèn nan hehe fòm pranl pitit poum konn sak genyen. Ok ok Alo ah Nanòt kòman ou ye la humm.

Fou bo zen. Hum. Ki zen? Sim di w sak rivem jodi an la pitit. Hey!
Hey! Sa dim la pitit? Banm banm banm zen an non w pale twop. Men menm ou ape soufle bagay yo grav ou pale trop banm zen an sak genyen menm.
Sa anvanm komanse bo zen an se kitem kite andan kay la la se soti m pral soti la m oblije pran yon chèz m vin chita la poum ka rakonte w poum ka bouyi zen an ba ou pitit gen zen humm. Yo gade jèn mwen an. Chè nou an yo gate la a? Depi depi wè sa w pa bezwen di m non, vwazen an, epi frè Danyèl. Ey! Pitit, kòmsi w te konnen? Frè Danyèl, dyak Danyèl. Uhmm, humm, pitit o. Mwen di w, m te nan jèn, e pa vre? M te di w pa rele m. Ou pa rele m vè katrè. Ebyen Joel nan. Daniel gate jèn nan. Daniel, vwazen an, yo tout tounou pongongon jodi an pou mwen. Ah yo gate jèn mwen an. Hey! Ehe.
Haa! M te gentan konnen. M te gentan konnen. E sa fè m di w mwen pa pral lakay ou. Mwen pa pral lakay ou paske m konnen moun sa yo yo pa vle wè w, yo pa renmen w. Haa! M te di w sa. Mwen legliz sa pitit moun sa yo wap mache frekante a mwen menm m pa pral lakay ou ankò m pa prale kounya banm non sak pase sak genyen.
Saw fè? Daniel vini m pa konn kote l soti hein m pa konn ki van k voye li tonbe pit devan kay la kel vini konnen depi Daniel rive anndan li pran pòz twòp li pran pòz li twòp depi l rive kote m nan a mwen m tou soti. move sanm gate.
Bon ou te envite yo nan jèn pitit ki kote yo soti yo ateri lakay ou menm.
Epi oh oh hey kitem fin diw nan not. Pandan frè Daniel, Odiak, Odyak kòman yo dil lan, rantre anndan, m te deja gen yon big pwoblèm anndan kay la deja. Wi. Humm. Vwazin an.
Bon vwazen bon vwazen sa menm menm menm bon sal sal gen nan kòl menm pitit pou wap rive pou wap fè yon jèn lakay ou poul menm rantre poul al gate jèn nan oh oh sa wap dim la pitit sa vle di menm se lèl wap fè jèn nan menm poul rantre poul vin lakay ou poul regle koze sa pou tann dat ou la e lèsa menm poul vin rantre.
Ou konnen pitit depi se nan men moun ou wap anfème yon ti yon ti koulouk kay yon ti mòso kay toujou gen pwoblèm oh vwazen an pitit li met li di lap mete nou nan lari ah ou ou konnen ou konnen debri kay la li tèlman akrèk li pran pi a epi li di lap mete nou nan lari humm kounye a mwen mwen dil konsa tann paske yon e lap peye ti kay li a bay sa yo epi lap lap bay pwoblèm epi pandan m di w. Jack Daniel te deyò epi lè Mare al resevwa Jack Daniel la konn sa Jack konn sa misye fè humm pandan vwazen ap pale l tou pwofite humm rale 2 ti grenn dola humm oh oh men vwazen map peye map peye poukisa w konnen l fè yo ka fè wè se pou mwen tèt kòmanse depi jodi an depi jodi a rive jis demen Jack Daniel pap janm rete byen. Paske depi se moun kap pran pòz kap pran pòz yo mwen menm ou paka pran pòz sou mwen yeah. Se yon pèsekisyon vwazen sa ye, yon pèsekisyon li ye pitit, m di w sa, yo pa renmen w yo pa vle wè w, gen dwa e pou jan moun yo wè w yo wè w ye, jan w ap sèvi Bondye, stil de moun ou ye, yo pa renmen w haa. Mwen m toujou pale w, m toujou di w sa sè m. Paske s on pèsekisyon li ye wi, s on pèsekisyon menm paske li chwazi nan jou menm w ap fè jèn nan, nan lè sa pou l vin rantre pou l vin regle koze sa. Oh, swadizan w di w se levanjil, tout lajounen w ap bouyi zen, w ap brase zen, w ap drese zen.
Tann pitit. Kote frè Daniel te sòti? pou l vin rantre nan mond, genlè se yon konplo wi, yon konplo ant li menm ak vwazen an, paske kòman fè pandan vwazen an vin pete bouyay nan je nou an epi se lè sa menm pou frè Daniel vin parèt, ou pa sispèk se yon konplo?
Hay! Sa w konnen vwazen an di? Humm ooh se pandan dyak la di nonl ooh frè Daniel mwen wè se li menm ou konn ap pale mal ou konn pran tankou mò mezanmi ah kounya la menm poul fè mesye an rayim wi.
Humm avi lil bezwen avilou avi lil bezwen avilou menm wi sèm aah. M konn nou tap kase mete nan men yo. Banm banm banm non kounye a. Koman sa pase? Eksplike m non. Ban, ban mwen, ban, ban m zen pitit, ban mwen, hehe. Bon m regrèt m pat la nan jèn sa. M bezwen di w m fache, m move wi. Bagay pou pou l te ka fè mesye a rayi m jis mesye sa ta mande pou l manje m menm non paske yo pa menm konn si on vrè levanjil li ye menm. Hum ayayay lè m di w jodi an la jou a pa pase vye pou la belle Luna. Pa gen anyen anyen m ap fè.

Zanmi. Se bèl aparans wi mesye. Se bèl aparans wi. Se sak fè ou wè lè yon moun gen bèl aparans konsa lè ou rive legliz lan moun yo paka beni wi. Bon sa tankou de moun sa.
Mezanmi. Gade bon se gwo wòb li mete sou li fè tankou son afè vre wi. Yon afè wi. Gwo vye wòb blan mare tèt fè tankou son afè vre wi. M sezi, m sezi, m sezi, m sezi. E sa fè m konnen gwo pwovèb lontan ki di sak nan kè yanm nan se kouto konnenl. Wi.
Hum. Humm humm antouka pitit kilè nap wè. Samdi aprè midi sa w panse. Yeah paske map vin sot travay bonè fòn vin bouyi zen an la fò vin banm de la tèt ou byen kòman bagay sa te pase paske nan telefòn nan pa sifi sèm. Ki zen? Heheh vini pitit se la pou vini poun vin rakontem bagay la.
Ebyen m pral sòti la paske sanm gate sim pa sòti nan lari an la m oblije kite yo anndan kay la pale ou konn Dina love se yon ti bondye l wè k desann pou li paske paske Daniel oh oh nan je ti dola sa yo pitit m deja konnen Paraíso ti bondye se mèsi mèsi mèsi mèsi vwazen mèsi Daniel m kontan m kontan m gen tan pou bagay sa yo pitit ou deja konn la bèl Luna.

Nan Bellona sa.
Se yon bèl aparans wi frè Daniel. Ah monchè ou ka di sa fò. Paske lè sister sa nan legliz la. Espesyalman ou konnen se le jedi yo fè etid nan legliz la. Lèl nan legliz sa lap tande la pawòl. Gade sister a pa sister a rete dousman. Ou ka di son ti mouton. Ou ka di son ti mouton. Epi tandiske Titi a son dyab yon pèsòn. Enben, lè lal nan etid la frè Daniel, ou pa wè toutan sa yon telefòn li ye nan menl? Non menm mwen lave telefòn nan menm pa wè lap gade se e sa lap fè telefòn nan. Tèks ap tèks, ekri lap ekri zanmi pou lap bouyi zen.
Zen an pwès sèm, zen an pwès. Bon m regret m bat la. M regret m bat la.
Tèks ap tèks. Ah men ou pa konn swiv li? Epi avan yè pastè a tap pale sou bagay telefòn sa epi siste a te pran la pawòl siste a di li menm li gen telefòn pal la lèl moute sou Facebook se bagay Bondye ase lap chache li pap chache anyen
Pastè a pat konn pastè a pat konn anba kiyès li te pran se kounya mwen kiyès. ki la belle Luna. Humm la belle Luna wi.
Li pral pale avek pastè.
Humm. Ebyen konsa pastè a relel nan office la e nou nap priye avèl epi pastè a ka frape kèk kout bib nan tèt li epi konsa epi Bondye ka chanjel. Bondye ka chanjel non Bondye ka chanjel. Mwen kwè Bondye ap chanjel. Bondye ka chanjel.
Paske lòm pa ka chanje lòm men Bondye kapab chanje.